Enben, jodi a, de sa nou pral pale a, de sijè ki trè trè trè enpòtan nou pral pale jodi a, se yon seri de Ayisyen ki Brezil, ki Chili, ki Etazini, ki Kanada, k ap fè yon seri de bagay nan travay, kote y ap pran dèzimilyasyon nan move konpòteman ke ou genyen nan yon seri de konpayi. kote chèf konpayi sa yo ap pouse do yo tankou chen. Egal la, nou pral fon pale de sa. Men avan nou rive sou sijè sa ki trè enpòtan, ban m fon ti rale sou sa k pase sou fwontyè Ayisyano Dominikan, kote ke sou Wanament, te gen yon bouch long antre sòlda dominiken yo avèk ajan Bsap yo. Gen anpil Ayisyen ki fè konnen ke sòlda dominiken yo pat gentan rive sou tèritwa ayisyen an. Wi, sòlda dominiken yo te gentan rive sou tèritwa ayisyen an. Si w ap gade videyo a byen, gen yon dominiken ki kouri al pran yon kawotchou nan men yon ayisyen nan yon bèl distans. Li te gentan depase bòn nan. Si nan distans dominiken sa a te kouri al pran kawotchou a nan men ayisyen an, se tèritwa dominiken li ye, konnen tout kanal, kote kanal la fèt la e pou dominiken li ye. Si kote dominiken sa te kouri al pran kaoutchou wa. Se teritwa dominiken li konnen tout bò kanal la e pou dominiken. Se vre. Dominiken konstri apre bon. Yo kite yon ti avantaj, yo kite bon nan dèyè konsa, yo fouti konstri devan konsa. Men li pa yon pil distans. Se yon ba yon met konsa li. Li pa yon pil distans. Wap sou yon dominiken ki kouri al pran kaoutchou nan yon ayisyen. Li gentan depase limit li lontan. Èske wè sa m di w la? Dominiken pile tè yo, 3 pa nou avèk zago yo, epi tou yo fè l ariyènman. Èske w wè sa m di w la? Egal la, moun k ap di Dominiken pa pile tèritwa ayisyen an, wi Dominiken yo pile tèritwa ayisyen an. Egal li lè li tan, egal sa k fè sa, sa k fè sa se prezidan. Kèm tande yo di konsa misye son save, misye son nèg ki pale pil lang, e poutan e manti. Se youn nan prezidan ki pi enbesil nou te ka nou te ka genyen ki pase an Ayiti. Se prezidan ki pi enbesil ki genyen sou latè. Pase la rezon pou lakèl, kèlkeswa enstitisyon. ki gen yon pwoblèm ladan, se pa kraze ou kraze enstitisyon an. Moun k ap bay pwoblèm nan ou retire l, ou flanke l deyò. Ou remanye enstitisyon an. Ou revoke yon seri de nèg ki te nan tèt enstitisyon sa a ki pa ka jere l. Se pa kraze pou kraze l. Se youn nan nèg ki pi enbesil ki egziste sou latè. Prezidan sa ki te kraze lame Dayiti a. Ou pa t gen dwa kraze lame a. Wap modènize lame a ou pa gen dwa kraze li. Ok. E sa m tap di nan dosye sa. Enben ban nou antre nan sijè prensipal nou maten an. Sijè prensipal nou maten an ki sa l ye? O Brezil, m pral Brezil dirèk. O Brezil, Brezil se yon kote m fè preske 4 an. M kite Brezil 2020, bon sa pral gen 3 an depi m kite Brezil. Gen yon pakèt ayisyen kisa yo pran plezi yo pou yo fè? Yo pa al travay, pandan yo pa al travay la, nèg la gen dwa fè 2 jou 3 jou lakay li li pa al travay, li gen yon vye papye lopital, yon vye papye li te gentan pran lopital deja k pase k ekspire, li fè yon fotokopi, Li falsifye l, li met dat sou li, li siyen non l, epi tou li make 3 jou ladan l pote nan konpayi a. Kounya la menm, lè l pote l nan konpayi a, si konpayi a mwen entèlijan, li pran l nan kou a. Men si l pa mwen entèlijan, yo rele nan lopital la, yo mande, èske w te bay moun, tèl moun, tèl moun, tèl moun, yo rele papye sa atestado, atestado pou 3 jou. Lopital la di non. M pa t janm wè moun sa pase lopital la. Enben jounen jodi a la gen yon jèn gason Brezil nan vil Bento Gonzalvez. M kwè gen anpil Ayisyen konn vil sa ke m ap pale a. Misye ap travay nan konpayi. Misye gentan gen ennan konbyen, ennan, ennan kèlke mwa nan konpayi a. Misye pote yon fo atestado nan konpayi a. Hein? On fo atestado kote ke li ekri 3 jou travay nan papye a, lè yo rele lopital la, lopital la di non moun sa pat janm pase lopital la. Enben yo bay misye jista kauza. Tout moun ki pase Brezil konn sa m ap di a. Yo fout misye deyò nan konpayi a, yo di misye pa mèt pi yo nan konpayi a ankò. Misye, misye pèdi tout lajan. Kalkile w, nou an desanm la, misye pèdi ni lajan. konpayi a t ap ba li pou kantite tan l fè, ni lajan desi motè selo. M kwè tout moun ki Brezil, Chili konn sa m ap di a, ke lajan yo konn bay. Mwa desanm m konn lajan sa yo bay li an de fwa ou twa fwa. Yo bay lajan sa l pèdi tout nèt. Enben, m prale Etazini ak Kanada kounya. Map pale avèk ayisyen ke ou te fèk antre etazini ke ou te fèk rive kanada video sa ap bon pou ou anpil pou tandel pase gen kèk konpòteman depi w al afich yo nan travay yap fout ou deyò tankou chyen e wap wont. E pa mande Bondye si gen moun nan konpayi sa ki konnen, y ap pale pawòl la kanmenm. Èm pran egzanp. Ou wè, lè w rive nan peyi sa yo tankou Etazini, Kanada, sitou Etazini, youn nan travay Ayisyen renmen jwenn travay fasil, ki travay li ye? Se otèl. Se otèl. Se housekeeping, housemen. Se medam yo k ap ranje kabann nan otèl, k ap fè pwòpte nan otèl, mesye yo k ap ranje, k ap fè, k ap fè pwòpte nan otèl ansanm avèk medam. Mwen menm, m travay nan otèl deja. M travay nan otèl deja. Depi lè m ap travay tankou n antre Etazini avèk Kanada m travay nan twa otèl deja. Nan twa otèl. Ou wè depi ou konnen dwèt ou long, ou konn vòlè afè moun, ou son visye, ou pa travay nan otèl. Tande sa map di a. Ou menm ki fèk rive Etazini, ou menm ki fèk rive Kanada. Depi ou konnen ou se visye, depi ou konnen ou se vòlè, depi ou konnen dwèt ou long, depi ou konnen ke ou pa ka wè afè moun pou pa manyen, pa al travay nan otèl. Pase kisa? Depi wap travay nan otèl, ou se yon moun ke yo fè konfyans. M pral baw egzanp, ou pral dim kòman sa Ben? Enben men konfyans yo fè w. Si moun, si moun nan sot nan otèl la al bliye bous li, fò w pran l ou pote l nan direksyon otèl la wi, nou te konn sa? Nou pat konn sa? Si moun nan bliye telefòn li, fò w pran l ou pote l nan direksyon otèl la. Ou pa t konn sa? Ou pa t konn sa? Si moun nan bliye yon bagay nan chanm li, fò w pran l ou pote l nan direksyon otèl la. Egal la si w se yon visye, ou se yon vòlè, ou pa gen dwa al travay nan otèl. Plas sa pa plas ou. Depi w konnen, depi Ayiti dwèt ou long, pa al travay nan otèl. Nou gen egzanp ankò n ap ba w. Tankou, lè guest la ap vini, fòk li jwenn tout afè l disponib. Li gentan peye chanm ni depi yon mwa, de mwa, twa mwa davans. Fòk li gentan jwenn tout bagay li nan chanm ni. Menm lè li nan chanm ni, li bezwen yon pat, li bezwen bwòs dan, li bezwen sèvyèt. Fòk li jwenn tout bagay sa disponib. Il ya pafwa gen yon otèl ki gen chanm otèl ke moun nan tou gen kafe nan anndan chanm nan, moun nan tou gen yon ti frijidè anndan l, fòk li, fòk li jwenn, fòk li tou peye pou tout bagay li konplè. Enben ou menm k ap travay nan otèl la, antanke moun k ap sèvi anndan otèl la, lè yo bo al mete manba pou moun sa, lè yo bo al mete yon kafe pou moun sa, lè yo bo al mete bèl sèvyèt blan pou moun sa, fòk ou pa vole l pou w pran l pou w mete l nan machin ou pou w al avè l. Lè yo pral mete papye ijenik pote pou moun nan sèvi. Lè yo pral mete chanpou, savon, bwosadan, pat, fò pa pran bagay sa yo pou ap pran pou ap foure lan nan valiz ou. Ou pa gen dwa sa. Pa egzanp, gon jèn gason m konnen la, Etazini, ki sa l fè? Lan otèl moun yo l ap travay, l ap vòlò manba moun yo. Lap vòlò manba moun yo, lap vòlò sèvyèt moun yo, lap vòlò tout yon seri de akseswa ke otèl la ba li pandan se tan ke lap travay nan otèl la pou lal met nan chanm moun yo, lap vòlò yo mete nan sak li pou lal lakay li. Lè chak vire otèl la wè yap pèdi bagay, enben yo met kamera sou misye, yo wè se misye kap vòlò afè moun. Enben yo fout misye yon kout pye, yo di, yo di misye fout ou deyò la. Kòm chen, yo pa bezwen ou travay la ankò. Gen 12 ayisyen m konnen yo sot revoke la. Poukisa? Yo ba yo met savon 12 ayisyen. E sa k pi rèd la, lè yo pa Sa k pi rèd la, lè yo ap pale yo se tèlman angran, y ap fè w konnen se fanm chili m ye. Se fanm chili. Fanm chili pa reta moun. Se fanm chili. Pandan se tan ke yap diw se fanm chili a. Reskonsab yo ba yo mete savon la. Savon. Yo pa ka jwenn savon. Papye ijenik ap pedi nan enstitisyon moun yo. Sevyet baga ap pedi nan enstitisyon moun yo. Yo pa ka konn koman bagay sa ap fe pedi. Yo ba yo. Rekreyasyon 30 minit, yo pran inèdtan, inèdtan edmi, yo di yo se fanm chili, yo pa reta moun. E se sa m di w la. Yo ba yo, eskize m wi pase ou konnen nan moman fredi, yo ba yo, yo ba yo bagay mete pou gès yo, bagay yo ap pèdi. Dènye bagay yo fè k pa bon. Direksyon travay la mete yon orè nan yon mi, plake orè nan yon mi, men moun kap vini tèlè tèlè tèlè travay, enben kisa moun sa yo fè frè m? Moun yo pa ale nan mi travay moun yo, yo chire, yo chire orè moun yo? Lè, lè reskonsab travay vini l mande kès ki chire orè? Se group ayisyen sa k chire orè moun yo nan mi travay moun yo. Enben reskonsab konpayi a si tèlman fache, li revoke 12 ayisyen yon sèl kou. 12 ayisyen. Pi fò se jenn fanm ki sot chili. Pase lè y ap pale se yo k di, se yo k idantifye tèt yo. Yo di yo sot chili. E poutan pa gen afè ou sot chili ou sot brezil non. Ou se ayisyen. Reskonsab travay la di konsa ke. Koman fè jenerasyon ke l konn travay avè yo lontan pase li gen ayisyen ki gen nenpòt dizan kap travay avè l. Li di yo pa gen konpòteman sa. Koman fè moun sa yo fè gen jan de konpòteman sa yo. Egal la ayisyen yo komanse deteste nou nan seri de travay. Nou komanse ap bay pwoblèm. Nou komanse ap fè, fòk nou dakò sa, nou komanse ap fè vòl nan seri de travay. Evite, lè nou wè nan otèl moun yo dwèt nou long, pa pran afè travay moun yo pou nan lakay nou, pa pran afè travay moun yo pou nou fout sere nan valiz nou. Sa se visye li ye. Fòk nou evite ayisyen. Fòk nou evite. M pap fè video sa long jodia non, pase m pale pou l twò long, m kanpe la. Evite lè n al travay yo peye nou. Fòk nou konnen se travay n al travay. Evite met zago nou sou afè moun. Se benn zanmi nou, menm si m konnen m pral pèdi plizyè zanmi wi, sa se nan mouda n.